Bonjou oubyen bonswa, sa pral depan de lè wap gade videyo a. Ou menm ki deja abòne ansanm avèk paj Remèd Natirèl nan Facebook la, m di ou mèsi anpil. E si se sou videyo sa ou fenk tonbe, wap wè yon ti dwat an gri peze sou li, depi ou wè l an ble ou deja abòne ansanm avè m, lè m poste wap resevwa videyo yo. E ou menm ki abòne ansanm avè m nan Youtube Vanou Dorvilus Officiel la, m di ou mèsi anpil. Ou menm tou ki fenk ap asiste videyo sa ki poko abone, wap wè enskli fese ou byen sabone ou byen subscribe, wap peze sou li, wap peze sou ti kloch la chak m poste yon nouvo videyo wap asiste l ansanm avè m. Jodi an m pote yon videyo pou nou sou demanjezon ou byen gratèl moun ki konn ap mande m videyo pou demanjezon ou byen gratèl yo. m pote video a pou nou men map mande nou silvouplè moun ki te konn toujou kont komanse ede m pataje video yo nan Facebook kontinye ede m paske moun YouTube yo li yo te toujou konn gade video a yo kite sa konsa men moun Facebook yo nou te konn ede m kontinye ede m pataje voye etwal pou nou ede paj la avanse m gen website si tout fwa nou ta bezwen remèd e ki fèt a baz pwodwi natirèl pou kase vant, pou gwosi, pou gason kap fè spò, m gen plizyè, m gen pou mak pitit, m gen pou cheve, m gen pou zong, m gen pou moun ki gen strès, ekri m oubyen website lan sou paj la, ede m paske se nou menm ki pou ede m avanse ansanm avèk travay ke map fè a e m pa santi m ka fè travay la konsa konsa, m santi m ta fè travay la pwòp, pi pwòp pase jan m fèl la.

Que faire-t-il en cas de demanjezon de la vulve? Des netwayant apezan espesyalman konsi pou lijyèn entim feminin, bagay ki la menm menm ou ka itilize pou e ki fèt pou fè twalèt, yo di w ijyèn feminin ki fèt pou fè twalèt janm menm menm menm. men mwen m pa m pa tèlman fokis sou bagay sa yo mwen m plis fokis sou remèd natirèl mwen paske mwen menm se se yo m konnen e se yo m renmen fè tou pafwa ou konn al itilize lòt remèd epi yo bò ou lòt maladi epi pati vajen se yon bagay ki sansib anpil lè wap fè remèd

Anflamasyon, se yon anti anflamatwa, lè nou gen anflamasyon epi lè nou gen bakteri, m pap janm sispann di nou itilize lay pou jan de bagay sa yo. Dè analjezik pou soulaje ladoulè pwovoke pa dè demanjezon. Ok se ti pawòl sa yo m tap di w. M pwal pale w kò kòman ou kapab itilize bikabonat. Ok nou konnen m pa renmen pa gen engredyan yo nan menm. Bikabonat sa m te sèvi avè l deja men m sèlman m montre w bikabonat de sod. Epi w ap bezwen vinèg de sid ki se masan w isi a oubyen vinèg pòm. Epi Lay. Ok. M pral di w kòman w ka itilize bikabonat de soud pou demanjezon. W ap pran 3 kiyè bikabonat, w ap mete l nan yon lit dlo, epi w ap chita ladan l pou yon 30 minit konsa, epi apre w ap rense l byen e e ou Lè ou fin chita ladan l pou 30 minit, ou p ap rense l non, w ap seche l byen seche. epi wap wap pwan yon ti dlo wap bezwen ankò demi lit dlo tyèd demi lit dlo tyèd la wap bezwen yon ti moso koton epi wap met yon de kiyè vinèg pòm nan demi lit dlo tyèd la epi wap pwan yon ti koton wap tranpe ladan wap taponnen tout kote ou santi kap grate ou yo Lap ede yo. Epi gen sa ki rele benywa a, bagay ou konn wè moun yo kouche yo benyen ladan l lan si w se yon moun ki genyen l tou. Wap bezwen 200 a 300 gram de bikabonat ki korespon a 15 oubyen 20 kiyè si se nan kiyè wap e mezire li ki korespon a 15 oubyen 20 kiyè bikabonat la wap mete benwa a mwatye ranpli epi wap mete bikabonat la ladan epi wap kouche ladann tankou se benyen wap benyen lap edew ansanm avèk demanjezon e depiw fin fè bikabonat la toujou sonje pouw fè vinèg pòm nan demi lit dlo 2 kiyè vinèg pòm nan epi wap Pwan koton an wap taponnen tout kote ou santi ou genyen demanjezon kote kap grate ou yo epi lèw fin fè sa fi fi kapab mete yon yon koton tranpe nan taponnen nan vinèg pòm ak dlo a epi ou metel anndan bouboun ou pou inè oubyen dezè de tan remèd sa wap fèl tout otan ou santi ou genyen demanjezon an oubyen gratèl la apwè sa mdou Ou ap toujou itilize lay la ou kapab fè dite ansanm avèk lay la ou bwè ou kapab fèl ou fè twalèt ou ou bwè tou lap edew ansanm avèk demanjezon ebyen se video sa m te pote pou ou jodi an mèsi paske ou pwal gadel wap banm yon like wap kite yon kòmantè ki pozitif pou mwen wap edem pataje nap wè nan yon lòt video tchao.